Bonjou bonswa bonjou bonswa kòman nou ye bonjou bonswa m espere ke nou anfòm m byen kontan aswè a yon ti kras avèk ou donk kote ke nou ka pral pran yon ti tan pou ke nou kapab pale kèk bagay ki sipè enpòtan nan migrasyon An, jan nou konnen bagay yo la. Yonn nan bagay ki trè enpòtan pou nou nan moman la se ke nou kapab di w ke nòmalman nan moman sa a gen Kreyololofoli kote ke gen yon gwoup rara la k ap byen pase anndan peyi Chili la kote ke jodi a premye oktòb e demen si Dye ve tou ap gen. Men anvan tou m ap mande w pou w pataje abòne paske nou pral pale bèl bagay. Jodi a nou kontan anpil paske nou gen anpil moun e konpatriyòt ki pase de yè a jodi a ki vin di ke mèsi paske yo jwenn viza ke yo te mande pou fanmi yo. Donk sa vle di ke gen yon lòt vag de viza ki rantre ankò jodi a kote ke gen anpil moun ki jwenn viza sa yo a tou nou di Nou remèsye moun sa yo a ki te pran tan yo pou ke yo te kapab pase jisteman vini nan biwo nou pou yo kapab vin di nou ke bon yo kontan ke nou te fè tramite pou yo e yo jwenn viza a. Donk sa yo toujou fè nou plezi, yo toujou fè nou byen lè ke yo gen rekonesans sa a epi yo pase pou yo vin di nou konsa ke bon yo jwenn viza ke yo te demande a. Ok. Donk se trè enpòtan pou moun k ap fè tramite yo, nou konnen Ayiti vin trè difisil pa rapò a moun ki te nan wout yo k poko fè sa. Pataje Joel, pataje chak moun ki anba live lan. Donk nou konnen ke vreman bagay la pa fasil an Ayiti e pa rapò avèk pwoblèm sosyo politik ki genyen nan moman an. Men Nou te toujou bay yon egzanp kòman w ka fè bagay yo. Depi ke w te gentan gen dokiman ki gentan legalize nan Ministè Afè Etranjè, Ministè Jistis ann Ayiti, menm ke l pa ta pase nan anbasad Chili ki ann Ayiti an, dokiman sa a kapab itil ou pou ke w kapab fè tramite ke w vle a. Donk, se sa k fè ke nou envite w, zanmi, frè, sè, kèlkeswa moun ki bezwen fè tramite an, pou ke w kapab avanse fè tramit yo paske yap bay viza yo, anpil viza deja tonbe e nan viza consulting and more ke biwo ke pam nan gen anpil anpil anpil viza jan map di w lan ki deja tonbe ki trè enpòtan e moun yo la se moun ki swiv Voz Migrante yo ye nou kapab wè yo gen nan yo si volontèman yo vle yo kapab toujou pataje kontantman yo dirèkteman anba live nou jodi an. Men e ou menm ki poko jwenn viza paw la kap tann viza paw la kisa ke ou menm ou panse fè hein ou menm ki ap tann viza paw la kisa ke ou panse fè ou panse ke wap jwenn vizaw la tou ou panse ke wap jwenn viza paw la tou e fwa ke ou te mandel m pral verifye nòmalman anba live la paske gen anpil konpatriyòt ki ap pozem yon kesyon ki enpòtan ki son kesyon sou Kijan yo renouvle sa yo rele viza yo? Kijan yo renouvle kanè yo? Gon ti konfizyon nan bagay la, men nòmalman nou kapab sòti dirèkteman avèk vrè sa ke nou te kapab rele verite a. Lè nou pale de konfizyon ki genyen an se ke genyen anpil konpatriyòt ki sèlman rete di bon Tout kote di konsa ke depi kanè a ekspire m ka al renouvle l, anpil moun al renouvle l. Gen konpatriyòt ki rele m ki di ke Voz Migrante, tout lari a ap di ke depi kanè a ekspire fòk mwen ka al renouvle l. Kisa w ka di nan sa? Gen ki di tou menm ke kanè a ta ekspire 2017 l ap kapab renouvle. Ebyen nou pral gade ansanm kisa ki te di sou dekrè a. Ok pa gen danje Gabo, Gabo, Gabo, Gabo di li pral kote m Gabo, Gabo, Konstan se moun ki genyen madanm ni avèk pitit li men sèlman yo bay madanm nan yo poko bay pitit la. Bon nou ka fon bagay pou ou mèt vini paske pa gen pwoblèm. Donk sa ke nap di w la medam mesye se ke se nesesè pou ke nou kapab konnen ak ki ki sa yo fè kòm kritè pou yo kapab fè renovasyon de kanè yo? Dans un premier temps, c'est que yo te justement vize avèk sèlman chilyen yo. Ok, sèlman chilyen yo an palan de pèp chilyen an. Nou ka wè l si nou monte sou paj Chile Atiende a nou kapab wè kote ke yo di se ke se te chilyen yo ke yo te chwazi di ke chilyen an li menm si tout fwa ke kanè l ekspire li kapab renouvle l nòmalman. Men an avan, nou vin wè ke, pa rapò a menm dekrè, gon dekrè ki te vin sòti dirèkteman, dekrè a pèmèt ke gen lòt moun ki benefisye, pa egzanp nan nou menm ki se de konpatriyòt, ki vin benefisye dirèkteman de menm dekrè sa. Pataje abòne medam mesye pataje paske nou gen plis lòt bagay ke nou pral pale, banm eseye fèl pandan ke map di nou l lan, pataje nan tout gwoup ke ou genyen paske nou pral eksplike pi klè sou sa e m asire w ke nan ti bout tan ke w ap pase ansanm avèk nou an ou p ap regrèt, w ap jwenn sifizamman enfòmasyon e n ap pran ti kal tan tou jisteman pou nou wè si nou kapab li dirèkteman kèk li kèk kestyon ke ou menm ou va fè nou anba live la. Pataje, abòne, pataje, abòne. Ok, donk kisa nou fè nou pote pou ou dirèkteman sou menm ekran sa, nou pral fè w wè kijan ke kisa sa ke nou menm nap diskite jodi a ke sou afè Cedula Identidad yo ke vreman ou kapab chanje chanje Cedula a men sonje dans un premier temps janm te di w la sè ke yo te fè l dirèkteman Pou kominote chilyèn nan yo pat panse ansanm avèk nou pataje abòne pataje abòne ann gade ansanm avèm jan nap swiv la sou ekran an nou ka wè ke nou nan dirèkteman nan paj chile atiende a mwen renmen ale nan sous la ansanm avèk nou pou nou kapab wè ansanm avèk mwen kisa sa vle di kòman sa ye.

Men pi devan nou pral li ansanm avèk mwen atantivman paske m panse anpil nan nou nou konnen sa yo rele pale, nou pale ti ti ti espanyòl nou nòmalman, anpil nan nou pale ti espanyòl nou sa vle di ke n ap byen konprann sa ke men menm m pral eseye eksplike nou an. Ann avanse. Nòmalman, sa n ap swiv la a nòmalman nou pral wè ke Kisa yo di? Yo di ke, n ap fè yon ti monte pou n ka wè, ok, se te yon aktyalizasyon ki fèt 21 septanm 2022. Swiv avèk mwen. 21 septanm 2022, nou ka wè jan yo ka ap dekri l la, yo di, yon kanè idantite se yon dokiman ofisyèl ke ki akredite idantite yon moun ki chilyèn ok men tou li idantifye tou yon moun ki nan tèritwa w la ki legal anndan peyi a li pase pa yon kanè ok ann ale ki sa k pase la yo di ke nan menm kanè sa a ou kapab si w vle mete paspò mete nimewo yon pwofesyon kèlkonk ke w te kapab genyen. Men, sa se pa sa ki plis enpòtan pou nou an. Sa k enpòtan an, nou prale nan kote ke yo pale sou renovasyon yon kanè idantite. Pou renovasyon an, men sa ki di. Pou renovasyon an, yo di kanè ki te fini an mas pou desanm de 2022 a 2021, yo kapab renouvle Pandan mwa, pandan menm mwa a an 2022, la n ap pale de premye dekrè k te avan an, avan ke yo te fè sti remaniman ke yo fè nan moman sa a. Swiv avèk mwen de fason atantif. Nou pa pral fò, nou konnen ke m poko kapab tèlman parapò ke vokal la poko fin oke. Men jisteman nou kapab wè sa m ap di nou an. Ann ale. Donk yo di kanè ki te fini depi 2020, 2021 yo, ok, an mas, de mas a desanm 2020, 2021, yo te kapab renouvle dirèkteman pou menm jou a, sa vle di ke pou ane 2022 a. Yo bay yon egzanp yo di konsa ke si kanè w ekspire an out 2020, Donk, yo konsidere ke kanè sa a l ap rete vigente jiska Out 2022. Dekrè avan. Men dekrè nan moman n ap pale la a, ki sa l di? Li di ebyen, si tou kanè w fini ant fevriye 2020, fevriye 2021, fevriye 2022, li ap renouvle pou menm mwa a tou an 2023. Sa se dezyèm remaniman ki te fèt la. Ok? Yo di pa egzanp, si kanè w la ta ekspire 7 fevriye 2021, ebyen yo konnen ke yo kontinye e validasyon an jiska 7 fevriye 2023, jan ke n ap swiv li ansanm avèk mwen la. Pran san nou pou nou swiv li. Pran san nou pou nou kapab swiv li. Ok? Men kounye a, Nou pral gade, Pou yo kapab pèmèt ke sa vin efektif, ki sa k fèt? Yo di fòk kanè a, si l te ekspire, n ap gade nan dènye ti pati m ap ouvè pou nou la a, yo di se tou fòk kanè a se yon kanè ki te ekspire, ban m ouvè l pou nou byen, pou nou ka wè kote m ye a. Byen, an n gade. Gade la pou nou swiv avèk mwen la. Pase m pa konnen kijan de telefòn ke nou genyen men petèt nou kapab wè li. Nou pral gade nan twazyèm pwen an, gon ti pwen ble. Pataje abòne, m pa kwè ke m ap fè live sa pou ti kal moun sa la. Pataje, si nou pa pataje kijan ke bagay la ap rive jwenn moun li bezwen an. Paske sa ap pale lontan, plis ke 3, 2 semèn l ap pale, m pat janm vin di anyen ladann, men jisteman m te panse ke n ap rive yon moman kote ke Fòm ta vin fon ti pale sou li pou ou donk fòw pataje pou ke nou kapab arive voye mesaj la pase paske gen anpil moun ki poze kesyon sou afè kanè sa a donk yo di ke an mars si kanè a sa se dènye sa a se li menm ki make nuevo decreto a se li menm ki gen kote ke yo di yo extender kanè yo jiska 2022 genyen moun ki gendwa fè demach pou yo kapab mande pou yo ta renouvle kanè a epi moun sa yo a y ap kapab ba yo yon renovasyon. Men konsa tou genyen moun k ap al eseye fè demach lan e y ap wè ke yo di moun sa a li pa li pa ee li pa ee kalifye pou l kapab jwenn li. Swiv sa m ap di nou an wi, trè enpòtan. Dja, Genyen moun ki ap kalifye, genyen moun ki pa kalifye. Se yon sistèm enfòmatik ke li ye, se yon sistèm tou ki gratifye nou ke li ye. Donk, nou panse, jan m ap di w lan, se ke nou panse ke genyen moun, jan m te di w lan, ki ap kapab vrèman benefisye, konsa tou genyen moun ki pa, ki ka pa kapab benefisye. Nou pral fon ansòt ke nou mete link lan pou ou pou kapab verifye si tout fwa ou nan sitiyasyon sa yo. Paske sa ka rive ke kanal la ekspire anndan espas sa epi ou monte sou sit lan epi li di ou pa eee li pa kalifye. Donk se sak fè ke Nou pral gade gen moun ki kapab jwenn li gen moun ki pa. Menm ke kanè w la li ekspire deja menm ke w an tramite definitif depi ke li antre yo di si ou gen nouvo dekrè a antre mas pou jiyè 2022 donk kanè sa a li vin yon gon vigensya li vin gen yon vigensya jiska avril 2023 ok. Swiv ansanm avèk mwen. Pataje abòne nap fè yon bèl demonstraksyon la. Padon si nou wè ke gen difikilte pou ke m pale se paske jiska mentnan m poko fin totalman bon avèk asma ke mwen an rekiperasyon. Ya. Nap mete pou ou, nap mete pou ou sou sit la dirèkteman e sou entènèt la dirèkteman sa wap gen bezwen jisteman. Men ni, mwen kopye l pou nou la de fason aske si nou vle pou nou kapab ka wè kòman nou ka verifye. Donk antre mas e jiyè 2022, yo di ke avèk nouvo gen, nouvo sa yo rele nouvo e e dekrè a, donk yo avanse yon tramite yo avanse nòmalman kanè yo, donk kanè ki ekspire. Premye pati m te di a se dekrè ki te la avan yo. Nou ka wè pwen ble, premye pwen ble an, dezyèm pwen ble an, se dekrè ki te la avan an. Men lè n ap gade pi devan, Pi ba, nou wè kote k make Nuevo Decreto a, kote k make antre mas e jiyè 2022 an, la se dènye remaniman ke yo fè a, men se sèlman yo di, selon sa ki ekri a m ap di, se sèlman moun ki gen kanè ekspire antre mas A Jiyè, 2022, se pou sèlman gwoup moun sa yo a yo te di ke y ap fè Vigencia a. Kote moun sa a kapab leve vrèman, li ale nan, li ale nan, nan recho sivil, epi moun sa a kapab mande yon nouvo kanè, mèdam mesye, Paske selon nouvo dekrè sa a, jan nou wè l la, donk li di ke moun sa a gen dwa, li kapab mande yon nouvo kanè, e kanè moun sa a l ap l ap kapab rive jiska 4 avril. Men pou w ale, se pou ke yo di w fòk ou konsilte èske ou ka fè renovasyon an. Ebyen sou sit sa a n ap gade live la a, nou mete l anba l sou paj Voz Migrante a kote ke ou kapab konsilte natirèlman si vrèman Ou menm ou gen dwa pou kapab al fè kanè a. Donk, medam mesye, Voz Migrante se sa, se sa ou wè a, se konsa nou ye. Donk, nou te vin di w sa jisteman pou kapab konnen, pou moun ki te toujou di nou sa ke Voz Migrante, mwen poko di anyen sou sa, ki sa k ap pase, èske vrèman m ka al fè kanè a, oubyen èske vrèman sa ou di a se vre. Donk, nou pran yon ti tan, nan tan w nou byen eksplike ou medam mesye nou byen eksplike ou ke vreman li egziste men fok ou tcheke direkteman nan paj extranjeria a se apati de paj registro civil a padon jan nou metel anba live la se apati de li menm nap kapab jwenn koman pou nal fel nou remèsye yon pakèt konpatriyòt tou kap fè live pa egzanp Mackenson. ki te deja pale de sa, gen lòt moun ki te deja pale de sa, men se pou verifye. Se pa, nou dwe pa, nou pa dwe ale al renov, al di bon yo di nap renouvle kanè pou nou al annik ale nal renouvle kanè nan rejistro sivil. Non, se pa konsa li ye. Nou dwe verifye davantaj sou sit lan pou ke nou kapab gade jan m mete l pou nou an, m mete l anba live sa a, pataje abòne, epi wap gade yap di w wi ou kapab al renove l, ou pral fè l, men si w antre wout ou Jan ke yo di w antre wout la, ou wè ke yo di w pa ka renouvle l, la ou pa ka renouvle l. Donk se sèlman moun ki yo di ou kapab renouvle l la. Kèlkeswa ou te antre a mete pou definitif, kèlkeswa ou potko antre a mete, si w vle gen yon kanè nan men w, paske li pa koupe, sa pa koupe anyen avèk antre a mete ou te gen ki an definitif la, li pa koupe anyen avèk lòt rezidans lan. Gen moun ki di y ale se rezidans yo jwenn, bon sa se sa, Sa depan se se petèt ke moun sa te antre Amite pou definitif epi li tou jwenn yon rezidans. S on sistèm enfòmatik li ye, li kapab bay erè, gen lòt bagay ki kapab pase, men jisteman nou vin eksplike w klèman medam mesye ke wi gen pwobabilite, gen posibilite pou ke w kapab jwenn nouvo kanè a nòmalman pa rapò avèk sa. Nou mete sit la pou ou anba live sa jan nou di w lan pou ke w kapab Kontinye verifye nòmalman si ou menm ou gen dwa pou al fè kanè a. Nou pral fè yon ti tounen dirèkteman nan tip de viza yo. Nou kon. Men avan nou al fè sou tounen sou tip de viza yo, nou ka fè yon pati avèk viza Kanada. Kanada se yonn nan meyè peyi ke yon moun kapab eseye vwayaje pou al viv. Sou menm ribrik Canada map pran leswen pou kem kapab di nou konsa ke nap vin avek yon live trè byento abòne paj sa pou ka jwenn li pou nou kapab montre w de pwovens ki espesifikman bezwen anpil moun ki pou antre ale ladan li. Canada m konn anpil ayisyen bon malerezman se konsa li ye pou nou kòm ayisyen pi gwo bagay ki ka bon pou nou se pou nou lè nou ta vwayaje se sèlman sa si nou pa vwayaje nou pa konn kote avni an ap ye pou nou. Men tou pa vwayaje san ke nou pa konnen kote nou pral ale a, pa vwayaje san ke nou pa al chèche jisteman e al chèche jisteman enfòmasyon nesesè ki kapab ede w oryante w nan peyi ki pral resevwa w la. Anpil nan nou te vin nan Chili, ikonpri mwen menm, kote ke lè nou t ap vini, nou pa t menm panse ke si nou ta vin Chili, Eske vrèman Chili e kijan l fonksyone? Kijan enfrastrikti yo ye? Kijan klima a ye? Nou pa t janm, janm, janm, janm fè yon bagay konsa. Donk se sa k fè ke lè w pral nan lòt peyi kounye a, swa Meksik, swa Etazini, nenpòt fòk ou chèche konnen. Gen plizyè, plizyè pwovens o Kanada, selon Kanada, selon Pèp Kanadyen an, se yon defi ke yo ye pou pèp la, paske pou yo menm zòn sa a se zòn ki poko ap janm kapab peple. Ki sa k pase nan zafè Kanada? Kanada se peyi nan tout mond lan ki resevwa plis imigran chak ane e se peyi tou ki bay plis papye chak ane. E si yo nan peyi tou, lè w antre ilegal ladan l ou pase mwens pwoblèm pou tan ke si w ta antre legal a yon viza. Lè m di legal a yon viza. Ok? Se peyi tou ki rekonèt sa yo rele famiy. Kòman lè w gen yon famiy, nòmalman w ap viv, e yo konnen famiy lan fèt de manman, madanm, papa, pitit, e yo menm panse a famiy elaji, kote ke ou kapab wè yon moun ap viv Kanada li se yon sitizenn kanadyen, ou ankò li kapab on moun ki genyen de rezidans e nan Kanada e li kapab antre yon kouzen, yon kouzin oubyen yon frè kèlkonk ke anpil lòt peyi pa kapab fè. Donk se yon gran diferans ou kapab twouve nòmalman mèdam mesye ant e nan nan nan Kanada ke ki pa genyen non se de lòt lòt e lòt peyi. Donk an se sans yon moun ki chwazi antre Etazini si wè w pa ka rete Etazini kreye kontak rantre dirèkteman anndan Kanada e w ap jwenn yon akèy ki chalere e w ap jwenn yon akèy ki pral pèmèt ke natirèlman ou kapab rete viv anndan anndan peyi sa. Donk, se sa k fè ke nou menm nou vin di w ke yon meyè peyi ke w kapab vwayaje nan moman an, li rele Kanada, e yo te, yo ouvri dirèkteman pou yo kapab akeyi plis kan, e plis imigran. E yonn nan rezon k fè yo ouvri pou yo fè sa, se paske yo genyen de pwovens ki pa fonksyone. Men an pati gen yon sek, gen yon, bon sekrè non, gen yon pwoblèm tou M pa konn si son chatiman ke n ka rele l. M pa konn kòman nou kapab rele l. Ok. Donk, genyen, genyen natirèlman, genyen peyi ki pa gen pwoblèm pou ke yo kapab e, e, peple. Jwenn, gen peyi, donk yo pa gen pwoblèm pou yo kapab peple. Sa vle di ke rejenerasyon an li fèt byen fasil. Konsa tou, genyen de peyi, natirèlman, klima a oubyen zòn nan, moun yo pa fè pitit. Pa egzanp, Kanada, li te kòmanse de fason volontèman, men se peyi kote ke moun yo adopte anpil moun paske Kanada se peyi kote ke pa gen Taux de natalité a li trè ba. Taux de natalité a li trè ba nan Kanada sa vle di ke peyi a an fonksyon de li viv an fonksyon de kantite imigran ki vin ladan l. E yo menm yo gen anpil defi tou yo rele l dè defi nasyonal kote ke yo konnen si ke natirèlman si ke pa gen lòt moun ki vin viv anndan peyi an yo di ke waw y ap gen gran difikilte nòmalman pou ke yo kapab kontinye siviv kòm pèp. Pa egzanp, nou konnen ke yon peyi fonksyone avèk taks. Yo genyen de zòn, de pwovens kote ke ki lib, ki pa gen moun. Kanada kòmanse avèk pwogram pou ke l kapab fè swa travayè kalifye E li relanse l depi an 2006, li te deja la e yo relanse l depi an 2006. E nou wè jiska dat Kanada toujou gen bezwen moun pou vin travay nòmalman e yo mete de kondisyon nòmalman pou moun yo kapab viv e travay nòmal. Donk se yonn nan peyi si yon moun chwazi vize ou kapab bon. Ki kote ke ou pral fè plis tan Etazini pou w kapab jwenn papye, w ap fè mwens tan pou w ka jwenn papye nan Kanada e ou kapab jwenn sa yo rele plis sa yo rele akèy nesesè yo. Ok. Donk sa nou te vin di w li pou moun ki panse vize la a. Nan moun ki Etazini, swa Etazini an bagay la poko fin ok pou ou e e oubyen paske menm ke m konnen ke si nou pa Etazini, Etazini an anba anba èg la nou pa nòmal men gen de zotre peyi ki byen nòmal. Konsa tou gen kèk peyi an Ewop la tou pa egzanp la Oland, kèk lòt peyi ankò an Ewop ki trè nòmal ke nou pa janm tande yo. Aprann sa, yon peyi ke w pa tande anpil nan jounal, swa pou byen oubyen pou mal, konnen se yon peyi k ap byen fonksyone. Yon peyi ki pa fè la une, ou pa tande l nan jounal, fòk konnen se yon peyi k ap byen fonksyone. Jounen jodi a Bondye e la nati e Bondye pèmèt ke e la teknoloji pèmèt ke w gen yon telefòn nan men w, revize avan nou panse vwayaje e fè bon chwa lè n ap vwayaje. Ok n ap fè yon ti tounen pa bò lakay sou viza yo. Jan n te di nan kòmansman an gen anpil viza k sòti ki se viza pou Ayisyen ki ap antre fanmi yo e majorite ladan yo moun yo vini resòti yo la anndan biwo nou nan Visa Consulting and More e s on fyète tou pou nou pou ke nou kapab reprezante chak grenn moun sa yo a pou ke lè yo t ap fè demand yo a jisteman pou yo ta kapab jwenn sa yo t ap mande a ki se te viza yo te bezwen an. Nou pa pi meyè moun kap fè tramite yo men nou mete tout nou menm nou mete tout sa ki nesesè pou pèmèt ke moun nan fè demand viza a epi ke li jwenn li. Viza pou antre fanmi an Ayiti, viza touris. Men nan ka viza touris lan gen anpil moun ki toujou bezwen fè l, anpil moun toujou pè fè l. Pou viza touris yo, nou te gentan eksplike deja, Nan plizyè live ke nou fè deja so fèk branche, pataje abòne ou ankò revize live ke nou fè avan yo oubyen videyo ke nou lage avan yo, nou te eksplike klè ke viza touris la se viza ki ki fonksyone pi rapid. Pa egzanp, a mwen de yon mwa ke nou te fè yon demand viza touris pou yon moun ki la Turquie. Nou konnen Turquie gen yon pakèt ayisyen ki ap mal pase nan Turquie, ebyen gen ladan yo ki bezwen sòti ale nan lòt peyi petèt kote yo ka jwenn plis akèy oubyen yo ka travay. Majorite nan konpatriyòt nou yo ki nan Turquie kap pase bagay la pa twò bon pou yo, se son dè konpatriyòt tou ki te vann tout sa ke yo te genyen pou yo te antre nan peyi konsa. Se te nan dè konpatriyòt tou ke yo te enganyan oubyen bay manti pa rapò a nou jan nou konnen li te fèt anpil pou nou menm lè n tap vin Chili kote ke yo te di yo bon bagay la pral wòz epi moun sa yo a yo vin wè vrèman bagay la pa wòz jan ke yo te panse l la epi moun sa yo a medam mesye yo oblije jan n kapab di a chwazi retounen nan peyi yo ki se Ayiti oubyen chèche yon lòt peyi pou yo rantre kote ke pou yo al wè kote lavi a fè kwen. Ebyen pami moun sa yo a nou jwenn yon konpatriyòt ki gen fanmi l isit ki te mande pou nou fè viza, bon pa youn non 2 ki te mande pou nou fè demand demach viza pou li pou l te kapab rantre peyi Chili. Natirèlman se viza ki te pi fasil pou li te kapab mande a se viza touris lan. ok gen yonn ladan yo deja viza yo gentan bay randevou e gen lòt ki deja ankou pou ke l kapab enprime viza l la sèlman pou l pote papye ke yo mande l la nan konsila la Turquie kounye a n pral mande poukisa ke la Turquie yon kesyon ke nou te fè poukisa la Turquie oblije konsila chili ki nan peyi Turquie a poukisa ke li oblije. avanse pi rapid ke konsila Ayiti a ki isit, ki, ki, ay, Chili a ki an Ayiti an. Ebyen nou konnen ke La Turki gen mwens moun kap fè demand pou yo kapab vin anndan peyi Chili. Donk sa vle di relasyon diplomatik la wi li egziste men gen mwens moun kap fè demand etan Turki pou vin anndan peyi Chili e selon, selon kèk akò peyi Chili genyen avèk plizyè peyi Gen anpil chilyen k pa bezwen yon viza pou l al Turquie e Turquie a de fason resipwok pap bezwen yon viza pou l vin Chili. An se sans sak pase se ke se yon etranje ki vin mande viza pou ke l kapab rantre peyi Chili donk li gen plis chans pou l kapab jwenn li pli rapid ke posib ke lè se yon se yon chilyen k tap vin mande l. Donk sa fè ke yon ayisyen ki Turquie ki gen vizyon, ki gen volonte, ki anvi dizon vin anndan vin viv peyi Chili. Donk si l vle l kapab fè demach jan nou di la yon viza touris e l kapab rantre anndan peyi Chili. Nou te eksplike w deja gon bagay ki kamofle anndan viza touris lan. Gouvèneman avan an yo te sòti plizyè nòt, pa egzanp depi an 2017 a larive de ex gouvènè, ex prezidan peyi Chili a, li te vini avèk yon dekrè ki di ke peyi Dayiti avèk peyi eta Repiblik Dominikèn avèk kèk Venezuela yo se son 2 peyi ki bezwen viza uma viza konsilè pou yo te antre. Apre sa yo vin sòti 2 lwa ankò ki vin di konsa bon yo mete pou yon moun antre Chili fòk ou gen yon viza touris. kèlke peyi. Men, avèk nouvo gouvèneman an ki la a, nou sonje gen yon dekrè ki te sòti an ma, an mwa me a la, yo te vin kamofle touris lan. Sa m ap eksplike nou pou nou ka konnen ke si moun lan vin an touris, kòman l ap fè pou l rete. Ki sa k pase? Donk, dè ke moun lan vini kòm touris, yo te ba l viza konsilè la, li arive pase nan PDI, anndan èpòt peyi Chili a, li antre anndan peyi Chili, li kapab la pou 90 jou. Lè premye 90 jou a fini, si l vle, li kapab tou mande yon dezyèm 90 jou. Oubyen, si l jwenn yon pwomès de kontra, oubyen yon kontra, li kapab mande peyi Chili yon otorizasyon pou travay. Sa se la m ap di w gouvèneman sa a ki la a, ki se yon gouvèneman de goch, li kamoufle bagay la pou l ka montre moun yo ke, wi, yo kapab ret anndan peyi Chili malgre yo gen yon viza touris. Donk kounye a kisa yo di, ou ka mande yon otorizasyon de travay, men imedyatman ke ou kòmanse travay, alèd de otorizasyon ou fin mande pou travay la, kounye a ou kapab travay nan peyi a, donk ou pral kotize nan sistèm nan, ou pral peye AFP, ou pral peye FONASA, ou pral peye lòt bagay, ou pral gen de zoutre enpo ke ou pral peye nan sistèm nan. Donk ou gentan fè pati de peyi a, de sistèm nan, donk natirèlman ou gentan anndan. Donk kounye a la ou kapab fè demach pou ke w kapab vin gen yon papye nòmalman paske ou pa pral ka konsidere ke w gen yon otorizasyon pou w travay kòm touris epi apre sa pou ke lè w fin peye tout kotizasyon yo kòman w fè ou pa prale? Wi w ap bezwen ale ok fòk ou ale w ap antre nan pou w antre nan yon nan sistèm nan nòmalman ou pral bezwen chanje wout ke w te gen an a yon lòt wout de la w ap vin gen viza. Sa son fasèt. San konte lòt fasèt si ou marye a yon chilyen, si ou marye a yon moun ki gen definitif, si ou gen yon pitit ki vin chilyen, si ou fè si ou ansent, tan dotre fason si moun nan ta rantre kòm tourism, li kapab chanje e e kalite de tourism li pou l pase a yon lòt e e e e kalite e de de de de kalite e e migratwa. Donk an se sans pou touris lan se bagay ki te deja ok. sou li lòt voice lòt voc e lòt e live mwen yo naturellement nap wè ke pou touris lan nou te deja di kòman bagay yo ye e nou nou kwè ke jan nou diw li yo ye a lap gen plis fasilite pou ou pou ke ou menm si w vle fè yon viza touris pou ka vini e pou kapab vini men janm te toujou di nou an lè nap fè demand viza touris yo pa mete dat la bonè paske yo pran 3 a 4 mwa maximum pou ke yo kapab bay viza touris yo, men konsa tou yo ka pran mwens ke sa. Fò toujou ap siveye sou sit ou te fè l la, wap revize pou gade kisa yo voye di w paske lè yo voye mande w yon bagay nan konjila Pòtoprens la pa egzanp chili ki Pòtoprens la, yo pa pran anpil tan, yo just voye di w aprè jou yap mande w lendi yo voye di w bon lè wap pote l mèkredi. Donk se konsa ke li ye. Moun ki Sendomeng yo, si wap fè yon demand viza pandan ke w Sendomeng ou bezwen vin chili se yon viza touris li ye, Pa mete ke w ap viv tou wi Sendomeng, toutotan ke w pa t genyen sa yo rele yon rezidans ou ankò yon do, yon viza ki plis ke viza touris la ke yo ba ou a. Sonje viza yo bay yo pou kapab antre Sendomeng la majorite se son dè viza tourism. Donk konsila Chili a ka pa vle resevwa w pandan w Sendomeng a yon viza touris. Sa k son konsèy ki enpòtan. Ok! N ap antre sou definitif la e se la n ap vin fè dènye pwen pou nou kapab kanpe live lan epi gade kèk kesyon ke ou menm ou te fè nou anba live sa. E avan tou n ap di w ke klinik Doktè Louis lan, Doktè Louis se yon medsen jeneral ki wè timoun piti, granmoun, ki wè zye, zòrèy, ki wè tout kalite bagay antanke jeneralist. Donk in fwa ke ou ta anvi al kay medsen, Pran nimewo a, poz videyo a, pran nimewo a, wap pran nimewo Doktè Louis lan, e konsa wap arive pa konsilte si w bezwen yon doktè kote ke wap ka pale menm lang ansanm avèk li, kote ke doktè sa a lap oryante w, se Doktè Louis. Ou bezwen fè viza, tramite viza nan Visa Consulting and More, nimewo telefòn nan se 569 90 58 20 37, wap jwenn li anba live la tou. Ou kapab pran l. Ensidswit, ou fè rezon fè yon viza, swa mande nasyonalite, swa mande viza Kanada, swa mande viza Etazini ou ankò lòt peyi, ou kapab toujou tcheke nou, n ap kapab ede w, antre tout tramite nou fè yo, nou fè de tramite konsa tou. Ok. Yon moun ki poste definitif jounen jodi an, anpil nan nou ap sibi yon gwo bagay, swa fè de moulta avèk dokiman y ap voye mande nou. Ki sa k genyen? Gon gran kantite moun ki te mande viza definitif. Men nan gran kantite moun ki te mande viza definitif yo medam mesye, gen anpil ladan yo ki poko ka jwenn pa rapò ke swa yo te mank yon papye, men an grand majorite se son de moun ke yo te, se son de moun nòmalman ki te ki te postile ki pat gen antesedan penal la ok donk moun sa yo se yon de moun ki te postile men ki pat gen antesedan penal la etan donnen moun sa yo te postile pat gen antesedan penal la donk gen anpil ladan yo voye mande l men m prale eksplike nou yon fè ki egziste nan moman an pa rapò a moun ki te postile pou definitif yo. Ok. Pa egzanp, si w postile depi an 2020 pou definitif, gouvènman avan an pa t pote atansyon a moun ki te postile pou definitif yo. Sa vle di ke gouvènman avan an li pa t chwazi al revize natirèlman e sou Ki jan tram metwo la te ye? Se yon sòt tram ete ki te prèske oubliye. Moun sa yo a nou toujou envite yo pou yo ekri SIAC de fason byen detaye pou ke yo ka jwenn yon rezilta. Paske se tankou yon dosye ke ou genyen ki antere, ki pa ko, ki pèdi. Prèske pèdi, donk ou pa konn kòman l pral avanse. Men nan moman ke ou ekri SIAC la, selon lwa transparans ki gen anndan peyi Chili, Syag gon obligasyon poul baw yon repons. Depiw ekri Syag byen detaye lap baw yon repons ki byen nòmal. Men si w ekri Syak la tou pou definitif ou ki gen plizyè ane ou pat janm jwenn li oubyen ou te postile pou ou te postile pa egzanp nou menm lè nou postile pafwa 2 mwa 2 semèn 3 semèn a la rigè yon mwa yo toujou reponn moun yo. Men, lè w gade ke w te postile gen depi 2 zan sa de sla, 3 zan de sla, oubyen w te postile pou viza regilarizasyon, yo pa janm ba w rezilta, de fason detaye ekri syak. Y ap ba w yon repons, e se la, ou menm dosye w la te gentan antere,

Ebyen de la etan yo di bon tramite sa lap mache gen nan nou tou yo tou voye di bon al peye ou pa gen anyen wap remèt. Sonje selon règleman se 6 mwa 5 a 6 mwa 5 a 7 mwa padon yon tramite definitif sipoze pran pou yo te ba oul rezilta a selon ansyen lwa migrasyon an e yo re remetel ankò nan nouvo lwa migrasyon an. Donk sa vle di ke lè l pran plis tan konsa ou menm ou gen dwa w pou kapab reklame, ou fè yon reklame ou dirèkteman nan paj Exangeli a, paj Ministè Relasyon Enteryè la ki se SYAC e y ap ba w yon rezilta. Menm jan tou si w gen yon tramite ki kole ki an Ayiti ou te fè yon demann viza ou pa janm jwenn demann viza a, ou kapab ekri Ministè Relasyon Eksteryè, peyi Chili, Eksteryè, ki gen pou wè avèk konsila a e ou kapab reekri an avans tou a ministè enteryè peyi Chili a pou w kapab jwenn yon rezilta adekwat dirèkteman a demach ou yo. Ok. Ya. Kisa nou dekouvri nan sa yo rele definitifman moman an? Gen anpil moun yo voye peye Yo pwofite voye yo peye, men yo pwofite tou mande w pou al peye moulta. Gen moun ki te peye moulta deja, yo retounen rejwenn beye moulta ankò. Men afòs ke nou gen anpil tan nap tann depi ke yo te dwe ba nou al peye sa, donk menm ke yo ta di nou peye yon moulta konbyen prèske 500 mil peso, anpil nan nou tap chwazi peye l paske nou bezwen genyen papye a. Anplis yo ba w 60 jou pou w kapab voye dokiman yo ale.

pèman w lan ale oubyen dokiman yo te voye mande w la yo ale. S on kas tèt chinwa, gen moun yo voye mande pou yo al peye multa, moun nan mande kòman m fè ke pou m peye multa si s on dè moun ke yo te fè tramite nòmal, gen nan moun yo se mwen menm menm ankò ki te fè tramite pou yo nan biwo pa m nan, yo mande pou moun sa yo al peye multa. Donk sa vle di ke se sistèm nan dirèkteman medam mesye, e jan bagay la ye a, yo reponn ou definitif la rapid, Yo reponn ou definitif la yo ba ou yo tou voye w al peye men yo tou di w tou fò w peye yon grenn multa. Si w te manke yon papye tou yo mande w li. Men gen yon lòt bagay ki enpòtan. Lè yo voye w al peye epi yo mande w yon dokiman ou pa genyen l, gen nan nou ki sonje ki di ke nou ka fè yon kata eksplikatif. Paske sou menm sistèm nan kote ke yo voye w al peye a yo di ke si tout fwa ou pa ta gen dokiman sa a ou ka prezante yon kata eksplikativa. Men nan carta explicativa ke ou chwazi al de al mete a tou, kounye a la, kounye a la, gen anpil nan nou k panse depi nou fin fè carta explicativa oubyen n al nan anbasad la nou di konsa ke nou gen yon tramite ki an kou epi nou jis fè yo fè yon lèt pou nou anbasad la kote ke lèt ke anbasad la fè a se yon atestasyon ki di ke tèl pèsòn, tèl moun, tèl moun li gen yon dokiman ki an kou lakay nou ki se antesedan penal la. Anbasad la prese ba nou li paske anbasad la konnen ke yo antò tou nan fè tramite, nan fè papye yo rive pi rapid anndan peyi Chili. Donk, se afòs ke yo konnen yo antò, medam, mesye, ki fè, ki fè ke yo fon fason, de fason pli rapid ke posib, epi yo ba ou papye sa a lè w al mande l nan anbasad la. Ok? Men, m vlin di nou jounen jodi an, medam, mesye, pataje, abòne, papye ke yo ba ou a, nòmalman papye sa a li pa ok papye ke yo ba ou a papye sa a li pa itil totalman pou ke ou di bon m pap pral voye papye ou te mande m nan m ap repete ankò ou menm ki te mande ou te gon papye yo voye mande ou lè w gade ou wè 60 jou a pral fini ou pa gentan jwenn ni pou bay w al nan anbasad la anbasad la ba ou yon yon atestasyon ki di moun sa a li gen yon dokiman ke ki an tramite lakay mwen. Oubyen ou menm pèsonèlman ou fè carta explicativa a ou voye l ale avèk dokiman an ou peye paske yo mande w pou te peye. Gen anpil nan nou ki panse depi ke nou te fin fè papye sa a tout bagay fini. Men non, tout bagay pa fini paske yo te di w voye yon carta explicativa ki pou eksplike poukisa ou pa ka bay li Men yo pa di ke Carta Explicativa ke yo te voye a, li te gentan sifi pou ke w pa menm bezwen prezante dokiman sa ankò. Ok. Donk se sak fè ke m vin di nou sa, pran le swen, koute live mwen yo, pataje yo. Ou ka di live nou yo long, wi, men yo gen anpil bagay enpòtan ladann e nou eksplike w de fason pou w kapab konprann tout sa ke w gen pou w fè yo. Donk pran san nou lè n gade live yo, pou n koute yo e konprann yo byen, al fè sa n di fè, w ap wè w ap gen yon rezilta. Donk sa vle di ke menm kobay fè carta explicativa a konnen ke gen nesesite pou kapab toujou al prepare dokiman an paske a nenpòt moman estrangeria a kapab mande w li pou l fè swivi a. Ok, m fèmen pwen sa. Yon lòt pwen. Gen yon entènot ki te di nou konsa ke m pa ka konprann pou extrangeria voye di m al peye M fin peye definitif la apre sa li menm li vin ban mwen yon kanè 1 an. Sa k ka koz sa paske se definitif mwen te peye. Nimewo 1, Konpatriyòt sa wi yo kapab ba ou l pa rapò ke si yo te mande w yon papye pou te bay nan 60 jou menm ke w te gentan peye yo te mande w yon papye pou bay nan 60 jou menm ke w te gentan peye ou pa t fè anyen ou sèlman peye ou pa voye carta explicativa Ou pa voye oken dokiman ale an retou pandan ke w fin fè pèman an, men ou sèlman panse ke afòs ke w peye, yo sipoze ba w definitif la. Se imen k ap travay. Si w jwenn nan Xanchelia a gen yon moun ki se de bon kè, k ap revize dosye w la, pwobableman l ap annik chwazi di bon m pèmèt ke moun sa a pase dezyèm etap la Epi, ou jwenn definitif la. Men konsa tou si w jwenn yon moun k ap fè bagay yo avèk chèklis, sa vle di ke ou gen sa, ou gen sa, ou gen sa, ou pa gen sa, ou pa gen sa, kòm ou pa gen sa, nou rechasal ou n ap ba w yon lòt viza. Donk lè sa a, menm ke ou te mande definitif, yo ka rechasal ou, yo ba w yon lòt viza nan plas definitif la. E ou menm ou gen obligasyon, ou gen kòm devwa w, mande e trezori peyi Chili pou ke l kapab remèt ou rès kòb ke w gen an plis la ke w pa t gentan itilize a. Ok donk sa se konsa ke li fonksyone anndan peyi Chili selon lalwa menm kote peye definitif la si tout fwa ke yo te ba w 60 jou pou te voye yon dokiman ou peye ou pa janm voye dokiman an e ou pa voye yon lèt lèt la kapab pèmèt ke lèt la kapab pèmèt ke yo pa yo pa rechasal dosye w la men yo kite l pandan e nenpòt moman yo kapab voye mande w pou voye dokiman ki manke ale oubyen ou ka rantre l sou sit la. Donk, an su sans, mèdam mesye, se konsa sa ye. M panse ke nan majorite sa ke m te gen pou m te di avèk nou, mwen di yo. M espere ke nou te pase yon trè bon moman ansanm avèk nou. Gen anpil kesyon ki anba live lan. Gen anpil moun jan m di la ki jwenn viza deja. Gen moun tou ki poko. Donk, si ou gen fanmi ou anvi antre manman ou, papa ou, pitit ou, madanm ou, frè ou sè ou, ou kapab. Ok, ou kapab, frè ou sè ou, ou konnen, ou ap fèl pa yon viza touris. Avan male tou gon lòt bagay ki te nan lari an ki tap pale de eske si kanèm ekspire eske m ka fè demand viza pou m antre yon fanmi. Nou menm kap fè tramite chak jou anndan peyi Chili, gon bagay ke nou kapab di w. Si tout fwa ke w ap fè demand viza a, w ap fè demand viza a pou fanmi ki an Ayiti a pandan kanè w ekspire oubyen ou gen yon kanè ki an kou, sa ka rive w jwenn viza a paske nou gen 2 moun ki fè l konsa nan biwo pa nou an yo jwenn viza pou fanmi yo. Pandan kanè yo te ekspire yo te di y ap pran chans lan yo, pran chans lan yo fè l yo jwenn li. Men, lè w ap fè tramite pou w kapab mande viza a anndan peyi Chili, nòmalman jan nou kote nou fè l nan biwo pa nou an isit, Lè wap fè tramityal gen majeur ladann sa vle di ke gen moun ki gen plus de 18 ans ladann, yo egzijew fòk ou bay kanè definitif la, fòk ou bay sètifika definitif la. Sa se lè wap fè kan e demand viza Haïti pou yon fanmi kote wap antre madanm ou oubyen wap antre yon pitit ou yon moun ou ki gen plus ke 18 ans. La kanmenm yap barew paske yo di fòk ou bay sètifika de residans lan definitif la. Men tou, si tout fwa se pou yon minè w ap fè l, e regwoupman familyal ou a gen sèlman minè, donk la, nan sit la, yo pa egzije pou moun nan genyen dokiman sa a. ok se toujou yon jwa pou m fè live pou nou men tou se toujou anpil fòs tou pa rapò ke m an rekiperasyon e pou ke tou nou kapab kanpe pou nou ba ou pase nou konnen pale pandan 45 minit li pa fasil donk an se sans mèdam mesye nou Nou kapab fè travay meteo pran chans, men se pou yon bagay ki lojik, se pou yon bagay ki global, paske chak fwa yon moun vin nan biwo m nan, vin di m konsa ke Vos Migrante, m tande ke yo di ke m ka fè travay meteo a san tèl bagay, m tande ke yo di m ka fè travay meteo a tèl jan, tèl jan. Donk, moun sa yo a, lè yo fin vini konsa, yo panse ke se ke ou kapab fè travay meteo a san ke ou pa San ke w pa ou pa gen kanè oubyen kanè w pa ekspire non. Li kapab fèt, ou kapab pran yon chans. Sa depan de kwayans ou, sa depan de moun ki pral revize l la, ou ka jwenn viza pou moun ou bezwen an. Ok, men se yon chans ke w pran. Ki diferan avèk ke lè w te gen kanè w nòmal. Ok, donk se yon chans ke w pran. M panse sou pwen sa se nesesè pou m ta kanpe. Ok. Ok. Donk sa vle di ke se pon bagay ke leta chilyen di ke ou kapab fè tramite an nòmalman konsa. Se pon bagay ke leta chilyen di ke ou kapab fèl konsa. Men natirèlman, se ke ou pran chans ou fèl avèl. Men si gen moun ki majè, ou pa ka rantre moun ki majè a. pandan kanè a ekspire. Epi, mwen menm m pa vle plede repete l paske s on chans moun yo te pran, konsa tou ou ka wè ke w al eseye pran chans lan epi sa pa pase pou ou. Ok, donk sou pwen sa medam mesye nou kanpe e nou espere ke nou espere ke Wa gade live nou yo, revize tout davantaj, e konsa wa va pe fè tramite w nan dan peyi chili. Ok? Kontinye swiv Voz Migrante, kontinye pataje, kontinye abòne. Tchaw tchaw, map tann nou pou yon lòt okazyon. Pa bliye demen si Dye ve kap 2 oktòb, ou kapab ale nan Kreyololo Foli kap fèt nan zòn Melipilla. Jodi a te gen yon bèl gwoup rara, talè m ka ban nou yon ti fidbak sou li, avèk kèlke lòt aktivite ki genyen men. nap ka jwenn si Bondye kontan e m konnen nap toujou kontan demen si nap kapab jwenn Voz Migrante ki pral eseye kouvri evenman sa pou ou ki se Kreyololofoli ki anndan peyi Chili kote ke nap mete kilti nou an valè, kote ke nap mete Ayiti an valè, manje, rad, yon pakèt bagay ki sòti lakay kote ke ou menm, menm ke peyi a pa bon men nou lwen, sèl fason pou ka konekte avèk kilti nou se lè ke nou patisipe nan jan daktivite sa yo a. Donk m espere ke Ou pral renmen video sa, jèm li, pataje l de fason aske pou l ka rive jwenn plis moun nesesè e moun sa yo a tou yo kapab oryante yo pa rapò a video nou yo, pa rapò avèk mesaj nou yo, pa rapò a enfòmasyon ke nou ba yo. Pa bliye ke nou gen biwo Visa Consulting and More a ki la a dispoze e disponib pou ou tout fwa ke w ta vle fè tramite yo, sonje ke nan Visa Consulting and More ou gen yon kote ke w ka fè l e tramite w la fè m konfyans l ap fèt lap reyisi e wap jwenn viza wap chèche a. Tchaw tchaw nap tann ou pou yon lòt okazyon, se te mwen menm Dalenx Noel yon zanmi yon frè ki toujou bèl e byen dispoze e disponib pou l kapab oryante w anndan peyi Chili pou ke l kapab pèmèt ke ou fè tout sa w gen pou fè anndan peyi Chili nan fason ke lap oryante w. Tchaw tchaw nap tann ou pou yon lòt okazyon.